Nou santi nou kontan pou jan nou wè bagay yo te pase. Paske nou t ap asiste antèman depi nan kòmansman jis rive nan fen. E nou wè lè gen lè yon moun gen volonte pou fè yon bagay l ap fè l. Nou santi nou pa t prezan kont nan lye a, men nou t ap gade tout bagay. Nou te wè tout bagay. E sa fè m plèzi. M santi m kontan lè yon moun, lè yon moun gen Bondye nan kè li, li aji byen. Paske gen moun, si se pa t Bondye ki te nan kè yo, petèt bèy yo te ka pase l mal. Epi m te priye Bondye, Bondye te tande m. M di Bondye menmsi fanmiy lan pa ka ale, fè tout bagay pase byen. Paske sè Rose te mache nan legliz Maranata dirije pa pastè. Nan Nòdès, nan zòn Okap la menm, jan pastè a te ka fè tout bagay la, Bondye fè Sè Woz antanke man e fanmi lan t ap gade, nou wè tout bagay te byen pase. Nou di yon gwo mèsi a tout pastè yo ki te kanpe, tout moun ki te kanpe, tout moun ki t ale nan antèman Sè Woz, nou di w mèsi, mèsi tout moun ki te fè jès jan. Nou wè nou pa Se lèw nan malè ou konn siw gen bon zanmi Aah m wè sa sè Rose te gen moun dèyèl vre Antanke mò Sel gen moun ki pat janm konnen si sè Rose te gen moun menm nan mò nou wè sè Rose te gen moun dèyèl Mèsi tout moun ki te bèy sante yo ak ki te kite aktivite yo ki te kite tout afè yo ki te ede nou nan konba, ki te ede nou nan batay sa. Bon nou di w mèsi. Sa vle di, Sè Woz, mwen se yè, lè antèman fini, m di bon se lè m wè y ap mete sè m nan kote y ap antre ansanm avè l la, m ap konnen m pa gen espwa. Men malgre sa toujou m gen espwa paske Laza te fè 4 jou nan tonbo.

Tout mèm moun yo m remèsye nou tout an jeneral ni moun ayiti ni aletranje donk m remèsye nou anpil kòm pitit mwen di se lè w nan male ou wè si w gen bon zanmi si w gen bon zanmi e konsa parabòl la alò m pat panse sa m wè jès eksetera kòm pitit la di Nou pa lonmen non moun men nou santi nou kontan nou remèsye tout moun mezanmi si m ta si m ta gen pou m ta site m pa ka site nou pa ka site yo anpil yo anpil moun yo m pap pale twòp paske kò m fache paske m te santi yè m pat ka viv se Bondye kenbe m la sa sa pa vizib se nan moman sa sèlman. pou nou ede nou pat pale de lajan nou toujou ap di sa men nou pale kòmsi jan nou te kontinye ap fè ansanm avèk nou e tèlke ap rele de tanzantan kòm frè esèske se Jean Etienne m di wi se Jean Etienne epi kòman moun y ap swete m kondoleyans eksetera y ap banm y ap banm kouraj moun yo m remèsye nou gen moun m pa menm konnen ki lwen trè trè lwen men ki kanpe Alò m di nou mèsi anpil moun mwen yo. M pap pale twòp non pase vwa a yon jan fawouche epi donk m di nou mèsi, mèsi fè lò nan malè pou wè si w gen bon zanmi. Mèsi pou tout moun ki te nan antèman m, ki te fè antèman m satisfè anpil epi m paka ale pi lwen non. M ka di nou plis pase gen anpil gen pastè, gen lòt nou pa vle site non yo pase nou pa gen jalouzi men nou te wè ki te kanpe depi kòmansman jiska lafen epi ki te menm.

Bonswa bonswa tout moun kap koutem apre midi an mwen santi menm lèm gen yon tristès mwen gen yon pwoblèm men m santim kontan paske mwen wè tout moun kite vrèman patriyòt woz yo sitou pastè ki tap bay mesaj la. Monchè m santi mesaj la te mesaj la te rantre nan kò mwen. M di nou bonswa mwen mèsi nou tout moun ki te nan selebrasyon sè Woz. Nou te frè m tout moun ki te kanpe ak nou. Nou pap wè l ankò men tout moun ki gen panse. nan kè yo pou Rose tout te kanpe vrèman m di nou tout mèsi pitit mwen ale avèk on bèl antèman e menm lè l te renmen fè bèl bagay la se sa m fè pou li m di nou mèsi ke Bondye beni nou ke Bondye fè nou toujou ap frape pou Bondye pase pa gen kòmansman ki pa gen finisman ke gras Bondye avèk nou jis vle fè n konnen pastè Johnny.

Pastè Deronette premyèman gon bagay li te fè, li te chwazi voye kòb CD vin isit pou yon premyè fwa. Premye lajan ki te tonbe nan men manmi an isi an palan de Mislène, manman sè manman sè Rosie. E evidabman dezyèmman li voye ankò ankò pou yon dezyèm fwa ankò lajan. Nou gen pastè Marcson Gaspard ki ede nou tou nan veye an, sètadizè ke. Nou gen lôt ankô ap tann tout ak tout lôt kolonizatè moun ki te ki tap voye pou swede nou kondoleyans gen sa ki ede nou nan fason yo kapab alô m di nou mèsi m retounen ankô nou wè m retounen ankô pou m di nou sa m di nou mèsi ankô m renmen nou fanmi nan renmen nou kontinye ede nou priye nou silvouplè m renmen nou ankô si m ta va di sa an anglè nou konnen m pa nan peyi dayiti m ye I love you I love you I love you mèsi.
Pou soutni sa pa m sot di toutalè mèsi a tout moun ki tap sipòte yo pastè yo bon anfèt mwen menm m tap swiv yon bagay. Paske yè nou pat bay papam aksè a telefòn se nan menm telefòn li te ye yè tèlman moun anpil moun moun tout kote moun brezil moun al moun an ewop almay so moun tout kote an sendomeng brezil ajantin moun tou tout kote tap bloke telefòn. Mwen pral fèl tou. Ou timoun yo anpil mèsi anpil anpil anpil mèsi tout moun ki te sipòte fanmi sè rose anpil mèsi bondye ap remèt nou sa sèlman fanmi sè rose pa ka ede nou fanmi sè rose pa ka fè anyen pou nou nan sa nou fè pou li men bondye ka remèt nou sa mèsi bokou. tap di a tout moun si nou renmen sè Rose nou pa kab joure pitit li nou te kontan tande kòman wap di tou kòman ou menm ou renmen manman w wap toujou renmen manman w tou nou te kontan tande kòman wap di si tout moun renmen sè Rose yo pa sipoze ap joure pitit li wi sa se klè nou te bat bwavo pou ou. Anndan te bat bwavo pou ou. Ou te menm konn ap, ou te menm rive di lè w wè mesaj moun k ap joure w yo, ou ri yo paske menm moun sa yo k ap joure w la se menm moun sa yo k ap di I love you sèlman. Menm n ap goumen pou tout moun. Si w renmen Ayisyen, sa vle di ou se Ayisyèn, ou pale kreyòl trè. Nou santi nou kontan pou jan nou wè bagay yo te pase. Paske nou t ap asiste antèman depi nan kòmansman. Jis rive nan fen. E nou wè lè gen lè yon moun gen volonte pou fè yon bagay lap fèt. Nou santi nou pat prezan kot nan lye a men nou tap gade tout bagay. Nou te wè tout bagay. E sa fèm plèzi. M santim kontan lè yon moun lè yon moun gen Bondye nan kè li li aji byen. Paske gen moun si se pat Bondye ki te nan kè yo petèt bèy yo te ka pase mal. Epi m te priye Bondye, Bondye te tande m. M di Bondye menm si fanmi lan pa ka ale, fè tout bagay pase byen. Paske sè Rose te mache nan legliz Maranata dirije pa pastè. Nan Nòdès, nan zòn Okap la menm, jan pastè a te ka fè tout bagay la, Bondye fè sè Rose antanke man e fanmi lan t ap gade. Nou wè tout bagay te byen pase. Nou di yon gwo mèsi a tout pastè yo ki te kanpe, tout moun ki te kanpe, tout moun ki t ale nan antèman sè Rose. Nou di w mèsi. Mèsi tout moun ki te fè jès. Jan Bondye te nan tout la. Nou wè nou pa t. Se lè w nan malè ou konn si w gen bon zanmi. Aa m wè sa, sè Rose te gen moun dèyè l vre. Antanke mò, se.